Mwen fanatik Brezil ka di w Lajantinn pat gen bon arye latero yo. Men sof ke Brezil pa gen Messi. Brezil pa gen Messi epi Brezil pa gon lidè epi ki gon bon lyetnan. Epi pou defansè santral yo, Brezil rele Marquinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibañez. Mwen panse la gen kèlke bon. Yo gen bon arye santral.
Magalhaes e Marquinhos se 2 bon jwè jodi an. Wi, kòm milye de teren, Brezil rele pou match 26 mas lan kont la Frans e 31 mas kont la Kwowasi, Brezil rele Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara. Fabinho se se jwè ansyen jwè Real, Liverpool, Monaco. Li se Al-Ittihad wi. Li te fè 3 zan li pa t nan seleksyon depi aprè koup du mond 2022 a. Li retounen an novanb 2025 e li ankò prezan. Kote Bruno Guimaraes?
Bruno blese. Bruno blese. Bruno Guimaraes blese. Met Joelinton nan pou l. Misye rele 9 atakan.
Waww. Eeh Carlo Ancelotti sa vle di li tou diw lap vin jwe pou bal gòl Brezil rele Vinicius Junior, Raphinha, Martinelli, Matheus Cunha, Luis Enrique, Endrick, Igor Thiago, Ryan, Joao Pedro. Kote Jean Betis la mesye.
Antony pa regulye sezon sa. Li pa regulye li pa ka rele. Antony jwe fò. Jwè ki te merite premyè konvokasyon nan li la se Igor Thiago. Wi Hugo Thiago make jodi an 19 vyèm gòl li an premyè lig la. Nonm sa son machin li pa manke gòl wi.
E Haaland ann fòm, Haaland gen yon mwa la, yon mwa yon semèn. Èske ou te konn Hugo Thiago a laj de 13 an te mason o Brezil? Misye tap jwe nan sant de fòmasyon Crucero. Li ka fè gòl vre. Oh met la gon jan ou poze blok. Afisèl.
Donk misye te mason, li te nan Cruzeiro apre sa li te ale an Bulgari. Li gen 24 an li jèn. Wè, misye al Bulgari. E misye son atakan ki parèt konplèk, trè kòpulan. Non misye bon. 1 mèt 91, misye gwo gason, li wo, li de wot tay, donk li li peze sou defans advès la, li gon frap de bal, li gen prezans, donk li ka fè yon bon 9. Se meyè atakan Brezil jodi an.
Banm fè yon ti ouverture tou piti. Misye bit nan tou. Mwen te bliye felisite Nerilia Mondesir. Ki jwe premye match li yè nan chanpyona ameriken an, premye match li NWSL lan e li fini Player of the Match. Li fè 2 pas desiziv, ekip li an make 2 gòl yo donk yo kale match lan epi li tou fini Joueuse du Match, Mary Gòl, Notre Mary li a mwen dezi, ki fini Joueuse du Match nan premye match li Ozetazini. Api pou sezon sa a. Pou sezon sa a. Mary a sot konnen yon gwo peryòd de dizèt. Nou bezwen Derilia paske se pa sèl Melchie pa pa ka se pa sèl Melchie poun genyen nou nan kanpay koup du mond e fò nal jwe koup du mond année pwochèn nan si nan lis la gon ti jèn wi brezil rele ki rele Ryan kap jwe nan bònmouf li te nan vasco li konn jwe vasco li gen 16 li gen 19 ans granmoun wi autrefois fò te gen 28 ans poun te nan laj.

Pipo fè sa non mèt mwen pipo fè sa non pipo fè sa non lekòl la pa gen sa non mwen genyen banm tou dil nan radyo an mwen genyen on sèl gran frè Bondye ban mwen Tanguy de regrete memwa mwen fè kou pou Tanguy an segond gran frè ou gran frèm lè vin pwofesèl lè lan segond pral fè reto m fè kou pou Tanguy an segond literati ayisyèn epi m rive nan klas on lè. Map poze kesyon sou Alcibiade Fleury Bathier, Charles Alexis Osval Durand, le Tertullien Guilbaud e Massiancroix kou map poze elèv kesyon. Non, se te m tap etidye lekòl patriyotik avèk yo lè sa a, an segond, 1898, 1915. 1860, 1898, paske 1898, 1915, se jenerasyon de la ronde ke alepòk ou etidyan reto. Epi map poze elèv yo kesyon, gen pou reponn, wap fè klas la aplodi pou ou, ou pa reponn,

Sa du. Men timoun kounye yo renmen lage nou zafè a, epi pa mare nou dayè tou, yo pa pito m ba tou, timoun kounye a yo. Donk m met frè m ajenou, se gran frè m, epi misye al ajenou devan. Epi nan apremidi misye pase fè kou lòt lekòl yo, lè m ap antre lakay mwen m pran yon kalòt nan vizaj mwen bouww! M sezi, m pa wè! Misye di m pa janm fè m tenten konsa ankò! Misye gen respè pou ou.

Eske se pa yon dènyè nan dènyè lis la li kite Neymar pou l mete li lis final la. Non men pa kont fòk li jwe. Paske sam di ki pou di si dimanch wap wèl. Yè Neymar jwe wi kont Corinthians fas a Memphis Depay li te desizif. Brezil pa gen jwè Neymar dwe nan lis la. Brezil pa gen jwè.
M gen yon pwofesè ki branche radyo an ki di Tanguy etè lè dè briyan animatè de la radyo a Pòdepè. Rene Augustav.
An men mwen lakay mwen ki di sa. Wi pitit Tanguy.
Pitit Tanguy te nan mega Pòtoprens.

Sur les cotes bon se Raphinha se Vinicius kanmenm aprè Estevao te vin blese Estevao pa rive kenbe jan l te depare pou Premyè Lig la. Mwen sonje m di konsa tank li te dwe rache don l. Gade malfektè. Yon nèg ki di mesye Alex Medard gen rezèv nan li mwen nou tout bay yo. Ou pale vre wi.
Non men misye banm kalòt menm.

Nan ki vil Brezil ou soti? Je di Rio. Li di, a non, men Rio se, non, se le Floufla, se le Floufla. Wi, Flamengo, Fluminense.
Se Fluminense, Flamengo. Lè misye fin chwazi ekip li, li di, bon m mande w yon ti bagay, ki sa w wè pou Brezil nan koup di mond lan? Li di, bon, anbasadè a, anbasadè Brezil la, wi, wè m ban nou non l, mesye Carvalho. Li di ke nan koup di mond lan, m swete tout sa k pi bon yo pou le Brezil, men.

Nou pap nou pap bon nou pap nan nou pap nan nivo ekip brezilyèn nan bon kòm se spò nou ka toujou atann nou ka toujou atann yon eksplwa nou ka toujou atann non nou ka toujou espere yon eksplwa paske spò gen eksplwa e men ekip e mwen menm m trè kirye pou m pou m tann ekip pou m gade ekip ayisyèn nan k ap jwe de match amikal sa yo m bezwen wè ekip ayisyèn nan pou m wè nivo nivo travay Minie e pandan ke n sot kalifye nou genyen a donk.

Demen nap chanje sa. Guardiola, di m sa w konprann. Guardiola se yon antrenè, se yon, bon, an Angletè yo rele l lasyans. Sou plan taktik se youn nan meyè de listwa. Men lè w konnen reyalite Lig dè chanpyon, pèdi 3 a 0 kay Real Madrid, demen w bezwen 4 0, ou bezwen 5 1, Andaz bezwen 6 2, se yon skò inimajinab. Donk se toujou byen pou antrenè lè w gon fraze dirèk konsa, kòmsi pou pale, pou mete pou motive jwè yo, paske kalifikasyon demen se pa yon viktwa, se pa yon ekrazant viktwa, yon pwobant viktwa. Donk se evidan pou li motive, galvanize twoup li an. Men mesye si nou vle onèt, ann mete pye n sou tè, Real Madrid, depi lè n ap gade foutbòl poko janm sibi remontada. Real Madrid gen dèz atou k kapab fè w mal a tou moman. Donk kòm se foutbòl nou oblije kite yon maj paske gen gen ekspilsyon, gen penalti, gen tout fason w ka pran gòl nan match. Men senaryo match demen an, m panse l ap plito favorab a ekip blanch lan menm si m konnen City pral jwe pral jwe son va tou paske demen w oblije mete tout Arsenal ou deyò, ou oblije mete tout jwè w deyò. Mbappé ap tounen.
Mbappé de retou menm si pou mwen Mbappé ap sou ban. Li pap jwe.
Li ta dwe sou ban. Li pap kòmanse match lan ditou. Li ta dwe sou ban. Li ta dwe. Dayè menm lè Arbeloa di apremidi an ke

Ekip la te pral plonje nan yon kriz epi yo fè gwo rezilta sa la. Yo in extremis bat m kwè Elche e yo pral genyen City lajman. Yo genyen Celta epi yo genyen City. Wi wi Celta. Apre City an weekend nan la yo genyen ankò. Gen presyon viktwa kont City an chanje dinamik lan. Wi absoliman donk e bon Real favori pou l pase. Yo ka toujou pèdi yo pou yo pase. Donk yon defèt 2 gòl dekan ap kalifye Real kanmenm. Men bon ekip City sa m twouve ke yo Yo manke montre Yo manke montre Yon misk ak fòs Ekip sa pa twò Yo pa ensizif Menm wikèn nan yo fè 1 a 1 kont Westham Tande Ekip City ki tap mennen an mesye ki te wololoy la Il y a de cela 2 ans Ekip sa Real pa tap ka bal 2 a 0 Kevin de Bruyne Real pa tap ka bal 3 a 0 monchè Men se spò Ou pa janm konn sa k pral pase